Sa se yon lòt fason ke nou pral itilize fèy sa yo, herbs sa yo, yo rele yo herbs oubyen nou kapab di plant ok, sa se plant rosemary an, pou moun ki te gentan gade lòt videyo a mwen te montre nou kòman pou nou fè lwil ansanm avèk yo, ebyen sa se yon sòt de losyon, yon leave-in conditioner, yon likid ki pral nan kwi cheve nou. Se pou sa mwen pwal fè lè ke nou pa anvi itilize lwil, ebyen nou kapab itilize leave-in conditioner ki ekstrèmaman enpòtan ok. So sa se woz fèy rosemary, romaren, sa yo rele fèy romaren an, rosemary leaves ok nap jwenn yo nan makèt ok nap jwenn yo nan makèt, sa se fèy mant ok nap jwenn yo nan makèt kote yo vann manje, sa se kre. Pazli kouman yo di pazli ankò Bon bon nou wè kòman l sanble guys m sonje non an anglè pazli So ok nou fè manje avèk li Pèsi there you go pèsi Non an te echape m pèsi sa se pèsi dakò Epi sa se hibiscus hibiscus leaf ok So n ap vini nan makèt Sa son sèt de ti grenn ke yo rele chay, chay, chay seeds. Chay seeds, ok. Yon sòt de ti grenn yo bon anpil pou cheve. Sa se jiwòf. E pi sa se fenigrèk. Grenn de fenigrèk. E pi sa se flax seed. Ok. Grenn de len. Ok. Grenn de len. Mwen jwenn tout nan makèt. Se nan makèt yo mwen achte yo. Serve, Nou pral fè yon leaven traditional epi sa se likid lalwa mwen avèk gonbo epi sa se yon ti dlo mwen mete ap bouyi sou recho an. Map moutre nou, map mete yon ti likid lalwa ladan. Poukisa mwen mete likid lalwa? Lalwa fè chevem fen, li fè chevem soup soup soup soup epi li fè yo byen pou jere yo byen se sak fè mwen mete Sa a, m te di, m te nan moman ki te nan frijidè a, m te kapab li, itilize l kòm yon leave-in conditioner mwen avèk tifi nan pou n demele cheve nou. Ebyen, mwen se li mwen itilize la paske m gen yon rès lalwa, donk m a fè yon lòt ankò. Men, m ap mete l bouyi ansanm avèk dlo an sou recho an. Mwen mete l bouyi, so pandansetan, E mwen gen yon jar kote m metel. Nou kapab achte jar ki fèt an glas yo. M te gen sa la ki te gen kèk kafe ladanl. So mwen pa jetel. Se ladanl mwen pral mete mwen pral mete ti grenn ti fèy romaren yo ok. Fèy yo pou nou pran mes amour. Fèy yo. Nan metel ladanl. Fèy mant la. Fèy mant la mes amour. Map rache yo piti piti piti. E pi sa se fèy kreson an. Dakò, sa se fèy kreson an. M kite bwa yo. M ap koupe yo piti piti piti. M ap mete l andedan. boutèy lan guys. Map ouvri sa. Hibiscus leaf lan. Oups. Guys. Li ouvri anba. Ok, map mete yo. Nou wè yo? Se konsa yo sanble. Dakò? Ok. Mwen mete yon ti jiwòf.

Sa a se dlo mete dife a. Sa a se dlo m kite l bouyi dakò. M kite l bouyi. So li gen lalwa ladan l, li gen gombo. Nou pa oblije mete likid lalwa si ke ou pa vle. Mwen toujou itilize lalwa paske l fè cheve m byen. Mwen itilize l nan resèt mwen yo. So cheve m swa li. Ou konprann sa m di w lan? So depi lè ke l ap fè cheve w byen. Ou dwe mete l. Si l pa fè cheve w byen tou, pa mete l ladan l, ou ka toujou itilize lòt engredyan yo. Dakò? So, si w pa gen tout engredyan yo tou, ou kapab fè l avèk sa ke w genyen. Men rezon ki fè m toujou itilize anpil engredyan, se paske, pou m kapab jwenn tout vitamin ke. Ingredyan genyen map li ok map asire mwen plenl guys. Ok mwen asirem li kouvri mwen asirem li kouvri bagay la nou wèl mwen asirem mwen kwèm ka mete tout rès la mpa bliye jetel map mete tout rès la dakò there you go. So, m ap kouvri l. M ap mete l yon kote ki fè nwa, kote moun pa ka jwenn li. Ok. Kote moun pa ka jwenn li, m pral travay avèk ti twal sa a. M ap mete l yon kote. M ap kite l fè yon semèn. Ok. M ap kite l fè yon semèn. Poukisa? Paske m bezwen jwenn tout ji engredyan yo. Apre sa, lè l fin fè yon semèn, m ap koule l m ap pran likid lan, m ap mete l nan sa yo pou m kapab flite cheve m. Pa egzanp, chak fwa m lave cheve m, m ap toujou flite l nan cheve m tankou yon leave-in. Ok? Nan yon de, twa fwa pa semèn nan tou, mwen kapab flite po tèt mwen ansanm avèk li. Pa egzanp, lè m lave cheve m, mwen toujou asire m pase yon ti pomad nan cheve m, mwen itilize l kòm yon. Kòm yon krèm an menm tan k pomad mwen epi nan lòt jou yo mwen konn itilize jan de likid sa yo nan cheve m dèfwa m kapab itilize lwil si m itilize lwil mwen pa itilize l ok so an nou di jodi a m itilize lwil demen si Dye vle m ka flite cheve m avèk sa yon jou m mete lwil yon jou mwen flite cheve m avèk sa paske lwil la gen pa genyen grenn sa yo ou dakò lwil la pa genyen grenn sa yo so se sa k fè m bezwen pran tout jan de vitamin yo pou cheve m Jwi de yo. So map kitel fè yon semèn asire nou achte ti jan de glas sa yo, si nou gen kèk glas ki vid lakay nou ebyen nou kapab itilize li byen di li pap ka li pap kraze nou wè ki koulè Hibiscus lan fèl ok se koulè sa nou konnen Hibiscus lan li gen koulè wouj grenat so wè li gentan ap chanje koulè lap koule sorry so wi guys Map kite l fon semèn sou kote yon kote ki fè nwa kote timoun pa pral manyen l epi apre sou semèn nan epi map kòmanse itilize l so se nou wè jan de èb sa yo yo itil anpil pou cheve yo fè cheve moun grandi anpil anpil anpil anpil map ankouraje nou mete yo nan resèt nou paske nou pap regrete tout moun ki gen cheve bat sou do. byen long, se jan de tresèt sa yo ke yo fè, se yo menm ke yo itilize, yo trè natirèl, yo pap koz anken anyen sou ou, paske nou manje yo, nou manje kreson, nou nou manje kreson, nou fè te avèk fèy mant, jiwòf, nou manje jiwòf, sa yo, yo manje yo osi ok, yo manje yo ok, yo manje yo osi, so. Ou byen ou ka fè te avèk yo ou bwè yo so antouka se resèt sa m pote pou nou fèl guys fèl si ke ou vle cheve ou dwe prè pou depanse paske cheve nou se kòmsi menm jan nap nouri kò nou cheve nou dwe nouri tou so antouka mèsi anpil paske w tap gade ti bout videyo sa. Pa bliye like video an pataje mes amours se konsa kapab sipote nou pataje video an klike sou ti kloch lan epi pou kapab ankouraje nou ok patajel sou avek nan group ke ou ye yo avek zanmi ou yo pou yo kapab wè jan de reset naturel sa yo pou yo kapab grandi cheve yo si ke yo renmen cheve epi tou pou kapab sipote chanel la gade guys li trè bèl so mèsi anpil ma prale mes amours babay.